Fanatik Rutshelle yo te leve nan dèyèl yo fè konnen ke menm ke yo renmen Rutshelle yo pap pran sans egoyis sa nan men Rutshelle menm nan lanmò menm yon moun ki mouri Rutshelle still ap fè egoyis Rutshelle pap pale de sa li pap ede mande jistis pou Evelyne men sa Rutshelle te reponn yo. Hehe si nou pè zen rale kò nou pral gen zen pral gen zen pral gen zen men bagay men bagay men gade se yonn pa yonn wap wè nap epapiye nap epapiye ou pral sezi wè sak pral gen la pral gen zen pral gen zen pral gen zen. Bonjour ou byen bonswa team Doudoune kòman nou ye mwen kontan retrouve nou nan nouvo video sa avan menm mwen antre ladann map pran yon ti tan poum remèsye nou chak ki abòne ak chanèl la pandan semèn nan ou menm kap gadem lontan ki poko janm fè sa kisa wap tann peze bouton wouj la abòne peze bouton notifikasyon a chak videom lage pou kapab jwenn li Pa bliye Kite yon like Pa bliye Kite yon kòmantè Kòm dabitid Banm kite w avèk intro a Nap antre nan videyo an
Fanatik Rutshelle yo remake li pa bon ditou pou gwo bagay sa ki fèt yon elèv yo touye konsa epi Epi Rutshelle pat pale de sa. Youn nan fanatik yo te oblije raple l pou di, A Rutshelle, mwen renmen w anpil, men ou pa demontre m ke w gen yon kè imen. Paske nou gon gwo aksyon sa ki pase, pèp la se foto pwogram ou w ap pibliye. Machè, ou mèt repanse bagay yo wi baz. Sispann poste foto pwogram ou. Rutshelle te deside reponn. Rutshelle di konsa, Jou jedi ki te 5 jwen an, 2020, mwen rive lakay mwen ak pitit fi m a 8 è PM. Sonnen pou ouvri gèt la, se nèg ak zam ki resevwa mwen nan pwòp kay mwen. Yo mete zam nan tèt mwen, devan pitit fi mwen, ki pran manman l pou yon iro. Lè nou tande sa, ki sa nou te di? O, se bòz Rutshelle ap fè wi, paske l pral jwe yon live. Kounye a, ki sa w vle m fè? Lè se yon moun, Ou pa konnen Rutshelle poze misye yon kesyon, paske lè yo te met zam nan tèt li, tout moun te fè konnen sou platfòm nan, yo te fè konnen se bòz li tap fè. Mwen menm pèsonèlman m te di nou sa, jan de bagay sa m pa kwè moun fè bòz avèl, men gen anpil moun ki te kwè yo te di se bòz Rutshelle Guillaume tap fè, ebyen li itilize menm bagay la la, li fè konnen gen yon trajedi konsa kite pasel, nou pat mande padon, Nou pat mande jistis pou li, sèlman sa nou tap di se bòz lap fè, se yon nèg yo bare lakay li ki bliye kalson l, kal chèche kalson l. Ebyen vwala, se konsa atis la te deside reponn e m dakò avèk jan atis la reponn nan. Nou konprann mwen poukisa m di m dakò a, se paske se bòz yo te di l tap fè, moman difisil la li te ladan l tou. E bon chans li yo pat touye l, men move chans pou Evlin, yo touye Evlin. Nan ka sa, nou konprann atis la tap toujou gon move repons, pou l te bay, pa jije l konsa. Gen yon lòt moun ki te di, men pa gen moun ki di li pa t dwe al jwe, men se pa moman pou l vin ap pale de pwogram la. Alewè, elèv ki te mouri a, se gwo fanatik li li te ye, omwen, li ta fè yon pòs pale de sa. Menm granm maten sa a, se de pwogram l ap vin pale, pou l di moun Senmak mèsi pou jan yo te akeyi l. Rutshelle te deside reponn, Donk, paske m di piblik la mèsi pou akèy la, mwen pa dwe fè sa? Kisa nou vo nou menm? Se kesyon Rutshelle pou tout fanatik yo ki tap joure l. Se paske pèp la remake li wè biznis li pi bon ke moun, e sak fè se biznis li lap pwomote, se mizik li, se afè l lap pwomote. Gon lòt moun ki te di ah ma chè, dènye fraz la parèt lèd. Chak grenn moun ki tande, ki pataje mizik ou ta sipoze vo anpil bagay pou ou. Menm sa kap kritike w yo ta sipoze vo pou ou, paske chak yo pale de ou E views yap ba ou. Antouka Rutshelle ou mal reflechi. So nou konnen pèp la, nou konnen nasyon an ap swiv Rutshelle. Tout sa Rutshelle di e sal poste sou rezo sosyo a se nòmal pou yo reponn li e pou yo bay opinyon pa yo. Ebyen se konsa sa te ye avèk Rutshelle Guillaume e se pa Rutshelle Guillaume sèlman kòm atis ki pa poste Evelyne Sincère ki mouri. Gwo dram sa a yon timoun, yon elèv lekòl, yon avni peyi, yon fiti avokat, Yon fiti doktè. Yon fiti anpil bagay, anpil bagay ke ou konnen ki kapab sèvi kominote nou nan Ayiti, ebyen ki pèdi lavi l nan yon sikonstans ke anpil moun pa t atann. Malgre peyi nou pa bon, men nou pa janm met panse sa nan tèt nou pou n di se konsa pitit nou ap pase, se konsa n ap mouri. Nou t ap tande papa Evlin ki t ap di jan l vann dlo Li vann pate, li vann tout sa li genyen pou l okipe Evlin paske manman Evlin avèk lòt pitit li yo, yo pase nan tranbleman de tè, li fè konnen ke menm kò a l pa t jwenn pou l antere. Epi kounye a pou tout mizè l pase a Evlin pou l wè se konsa Evlin pase. Se nòmal pou bagay sa fè tout moun mal, tout moun ki gen pitit, Se nòmal tout manman mare vant yo. Gen yon moun ki te fè konnen ke daprè analiz mwen fè, si pèp la te gen lespri, mwen pa kwè gen nou youn ki t ap fè kòb nan pwogram nou yo pou rès ane a paske pèp la pa an sekirite epi se betiz n ap fè nan figi pèp la pi rèd. Antouka. Atis yo gen pou yal jwe, atis yo ap regle biznis yo wi pèp la pa ansekirite wi pa gen manje mezanmi gen grangou fòk yo leve pye yo pou yal travay se travay yo se metye yo mwen pa dakò avèk moun sa se metye atis yo wi gon dram ki pase nan peyi a gen yon gwo bagay ki fèt yon elèv lekòl yon jèn fi yon demwazèl pèdi lavil konsa wi nou ka plenyen men pa panse nou ka jete atis yo pou nou kite yo pou nou di yo pa travay. Gen youn nan atis fanm yo ki te enkrimine Rutshelle, nou wè foto a, mwen pap site non l jis pou l pa fè zen, map kite l la toujou. Kisa l te di? Li di, avèk tout respè mwen gen pou ou, se yon fanm ayisyen parèy mwen ou ye, menm yon ti foto ti pitit la ou ta mete Rutshelle, mande jistis pou li. Pou yo, Pou nou, pou pitit ou tou. Paske ou gen pitit tou, ou pa janm konnen sa kap fèt demen si Dye ve. Antouka atis fanm sa te pale a Rutshelle, Rutshelle pa menm pete bal santi. Rezon, tout atis ap jere afè yo. Wi, Roody pale, Kenny pale, Trouble Boy pale, tout lòt pale, anpil lòt atis pale, sa fè yo mal. Men mezanmi, nou poko konnen ki tan Rutshelle, ki sa lap fè, eskel ko wè dram nan, m pa kouri jijel konsa, e, e sak fè anpil moun te vin ap pale, m di kèt, moun yo ap joure Rutshelle konsa, Rutshelle ap poste foto biznis li paske se biznis li k pou bal kòb, se li k pou fèl manje, se li k pou ede fanmi li. E Rutshelle ap viv nan menm peyi a tou. Si se wè Rutshelle poko wè dram nan, kitem tann Rutshelle toujou avan menm m jijel paske si nap byen gade mwen wè Darline Desca li poko pale, m wè Anie Alerte pale, Vanessa pale, yo poste ti foto, anpil lòt atis, men gen anpil mezanmi si nap swiv ki pa poste tou. Men poukisa se Rutshelle menm yo bay jouman? Poukisa se li menm moun yo enkrimine? Poukisa se li menm yo di ki egoyis nan tout sans? E vwala, anvan nou jije yon moun fòk nou gade oubyen tann, se t ap pi bon pou mwen menm, pi bon konsèy pou mwen menm se tann e Rutshelle demoutre ki sa l ka fè, Nan yon lòt videyo, mwen espere pote sa Rutshelle demoutre nou li ka fè e li pa t ko kapab ki fè l pa t fè l oparavan. Antouka se la m ap mete fen avèk videyo a. Bay opinyon pa nou, pa bliye kite yon like, kite yon kòmantè anba videyo a, ekri kòmantè pa w la pou w di sa w panse de dram sa ki pase a e Rutshelle ki potko deside pale de li avèk nou. Team ni. Men pèp la panse se te egoyis li te egoyis nan sans sa a menm nan lanmò li egoyis se sak fè tout fanatik Rutshelle yo te deside vire do pou yo kont li nan moman an e Rutshelle te fache li te deside reponn chak grenn fanatik ki te ekri l ki tap joure l pou l te eksplike yo dram pa l la ki te pase a yo te di se bòz yo te di se pat laverite e lè l te mouri ak pitit li se lè sa yo tap kwè se verite men Rutshelle te gen chans Moun sa yo pat touyel paskel di anpil jèn gason avèk zam te rale zam nan tèt li e yo pat touye pitit li Wawa tou. Antouka nap pote sa Rutshelle pale avèk tout team ni an nan yon lòt video. Nou pap regrèt, si nou pa renmen aktyalite se sou chanèl sa yo nap jwenn lòt bèl video Doudoune Life, Pretty Doune Style lan se la wap jwenn bèl video cheve tou e wap jwenn video sante sou Doudoune Life e pa bliye lòt chanèl mwen ki se Team Doudoune Se pou nou chanèl sa a ye, se pou donasyon nou te mande m pou m fè chanèl sa, ebyen mwen kreye l, nou plis pa fokis sou li, antouka m ap kite la toujou, lè m wè nou fokis sou li m a poste videyo sou li pi rapid. Bye, n ap wè nan yon lòt videyo, enjoy!